Oh ti zanmi Kote ou prale?
Pa wè yon zanmi ki ret anba la wi m pral wè l Bon ou avèg ou pa menm granmoun kap kondi menm epi epi ou pral wè zanmi?

Ou pa bezyen enkyete w non ti zanmi m. Men, imajine w, ou di m kote yon zanmi w prale. Lèfini ou avèg, ou pa wè. Se yon baton ki nan men w. Di m non.
M chita lakay la epi m pa gen moun avè m kounye a la m di, bon m pran lari a m al kot ti zanmi m nan. Men, èske w te rele zanmi w la ou te di w ap vin wè l? Non, m pa t di l sa. Si m te di l sa, li t ap vin chèche m. Ahh ok pa gen pwoblèm. Ebyen ok.
Dim non. Palem de ou non. Kiyès ou ye? Poum byen diw, mwen m se yon bon samariten. Paske m toujou la poum sipòte moun. Dakò?
Ebyen ok. Men ou pa dim non kòman ou rele. An ok.
Non mwen se Loubens. E ou menm, non pa w? M se Magdala.
Magdala?
Wi. An ok.
Ebyen se Bondye menm ki voye w sou wout mwen wi Magdala. Kòman sa? Pou m byen di w, m pa gen chans nan renmen. Dayè, ou menm se yon avèg se vre. M ka di w yon bagay ou pa p kwè se vre. Pou m byen di w. M renmen w anpil wi Magdala, menm lè ou avèg, gen lè se Bondye menm ki te voye w sou wout mwen la wi. M pa kwè, paske yon moun avèg mwen ye, m pa menm wè menm, epi tou di m wè menm, m pa kwè.
Kòman w fè pa kwè? Bon m pa wè. Pa bezyen enkyete w, paske m vle la pou ou pou m sipòte w. Dayè, e a pa di pandan w avèg. m ka ap yon lòt fi apre ou menm m ka fè sa ki pa sipoze sa m ap toujou la pou ou m ap toujou la pou m sipòte ou. Humm ou di m sa m ap eseye paske menm mwen menm tou m pa gen mennaj akoz m pa konn se paske m avèg la m pa gen mennaj ou di m sa m ap eseye a 50 pousan men lè m kòmanse aprann de ou menm ke m pa renmen lè fini tou m pa vle pou w vin twonpe m ak lòt fi paske ou konnen m pa ou. Non cheri pap gen sa tande map toujou la pou ou pou m soutni w dakò bebe ebyen nou prale wi cheri nou prale kay zanmi an. M byen ok nale.
Ann yo leve nou.

Loubens, sa m wè la? Loubens, ki sa? Ki sa w wè? Ou wè se yon moun? Ou wè se mennaj mwen? Hey!
Mezanmi, ban m ri. Loubens, pou fanm sa w kite m nan? Kote je l?
Ok. Ou wè li menm? Ban m prezante w li menm. Ou wè li rele Magdala. Li se yon avèg. Bagay ou te konn ap fè, li menm li pa fè yo. Dayè, pou yon nèg mwen kite w. M pa, m pa ret, m pa ret sou kabann mwen mwen ap twonpe m ansanm avè yon nèg. Imajine jounen jodi a, m jwenn, m jwenn Magdala sou wout mwen. Se Bondye menm ki te sere Magdala pou mwen. Li se yon avèg. Bagay ou konn ap fè, li menm, li pap janm fè yo devan je m. Ou pap janm ka fè yo non Loubens. E se sèl wout ou ki posib. M pa konnen. M pa konnen si se sèvis w ap rann m tou.

B, Ou pa bezyen ba tèt ou pwoblèm. Ti dam wè ki sot fè sistem la, se ex mwen li ye. Ansyen fanm mwen li te ye. Sou kabann mwen m parèt m trape lap twonpe m ansanm avèk pwòp zanmi m. Kounya m eseye ba l vag. Wè ou menm? Cheri, ou a bezwen pale tande, pa ba tèt ou pwoblèm. Fè yo deja pou mou pou mwen nèt. Bondye.
Si depi kounye a, gen moun ki gentan ap vin mande goumou pou tèt mwen menm, si sa pa ka mache, vo mye nou bay vag. Paske, m s on avèg, m konnen m pa t ap jwenn moun renmen m tout bon.
Cheri, mwen se nèg pa w la. Renmen se esperyans. Dayè, eseye fè esperyans ansanm avè m. epi nap wè kote sa ap rive dakò cheri?
Men ok. M pran ale baby. Ou chita lwen m non bebe konti apiye sou mwen non bebe. Ou konnen m pa wè. Emi cheri menm lè w pa wè bebe ou konnen m la pou ou cheri. E di m non, ou poko te janm gen ti gason ki pale ansanm avè w bebe? Non.
Bon m avèg, m pap jwenn lòt moun. Ebyen cheri, se Bondye menm ki voye m sou wout ou wi bebe.
E Bondye men w, granm maten sa w gen fou k ap wè w esou kache. M ap swiv ou. Bebe w pa bezwen ba tèt ou pwoblèm dakò cheri. O, cheri men telefòn m ap sonnen e. Ban m eseye pran apèl sa. Yo. Alo Konbyen fwa m di w konsa pa rele nan telefòn mwen ankò Ou pa t wè m ansanm avè ansanm avè moun pa m nan Ou te wè m ansanm avè moun pa m nan Pa rele m nan telefòn mwen ankò Osinon m ap bloke w ok Tande sa m di w la byen Eskize m wi cheri
Sa sanble vwa ti dam nan m te kwaze avan yè a. Se vwa ti dam nan menm wi cheri. Ti dam sa rann mwen lavi enposib wi bebe. M pa menm ansanm avè menm non. Sa vle di tou li bezwen tounen ansanm avè m la wi.
Jan m ap gade a la m pap ka kontinye non. A cheri, ou pa bezwen bat tèt ou pwoblèm. Kòman ou pap ka kontinye a cheri? Non paske ou gen moun ou deja epi tou mwen menm tou m son avèg e sa fè m de dlo a 50 pousan. M te asepte avè w pase m pa t kwè pase m avèg m pa p jwenn nèg renmen m. A cheri, pa ba tèt ou pwoblèm nan de bebe.
M pa p ka kontinye. Men ki sa k ap pase w konsa a menm, di m non.
Ou konn sa k ap pase m nan wi, m pa p ka kontinye jan m wè bayo ye la pi devan ka pi mal pou mwen paske m deja pa wè. Pa kòmanse enève m la non.

M pa nan bagay sa Anmyee ok m kite w la Anmyee m kite w la fè byen pou tèt ou tande wa si w vle wa vini Anmyee ou mèt kite m la m pa ka nan bagay sa avè w m fèk renmen avè w kounye la menm ou ou Ou wè ou wè èske w wè kose èske w wè
Anmyee kanpe non. Ou pa menm ka ale menm, ou tou avèg. M ap pale ansanm avè w pou w eseye konprann mwen, ou pa, ou refize konprann mwen. Ho, bon w gen fi pou w ka plede rele w tout la sòt di w menm. Ebyen cheri, eseye padone m, eseye, eseye konprann mwen tou. Silteplè. Si te kase pou m kase sim nan, pou, pou m, pou ti dam nan pa rele m ankò, m ap eseye kase sim nan. Epi lè sa, pou mwen ansanm avè w viv trankil bebe. W ap eseye padone m cheri?